Regard sou Première Ligue lan, Première Ligue lan nou konnen ki fè pati de top 5 chanpyona nou plis gade a travè mond lan oubyen chanpyona ki plis gade a travè mond lan e se premyè chanpyona nan top 5 lan. Se yon chanpyona ki ase enteresan avèk de nouvo foutbòl, nivo foutbòl trè enteresan, ke swa Arsenal, City, Manchester United Se yon chanpyona ki genyen anpil, anpil nivo foutbòl e anpil kote, anpil rezon pou gade match nan Premyè Lig la piske tout moun ka bay tout moun baton. Sezon sa nou konnen ke se Arsenal ki te sakre chanpyon Premyè Lig la pou sezon 2025, 2026 la. Jan nou te pwomèt li, n ap gen pou n kapab fè tour dorizon an, gade ansanm chif ki genyen nan Première Ligue lan e byen sur n ap gen pou n kapab fè sa nan Liga a, fè yon ti retou tou nan Ligue 1 an, gade kisa ki te pase tou nan Bundesliga a ensi ke sa ki te pase an. Nas an Espay. Byenvini tout moun, s on plezi pou nou kapab rekwaze w, se pratikman dènyè semèn nou pou nou pale de klèb yo, oubyen pou nou pale de chanpyona yo paske pa la swit nou pral gen pou nou kapab rantre dirèkteman nan mondyal dayè jodi an akonte de 7 è n ap genyen mondyal An di tribin 26, Mondyal 26 se pou Stevenson Debitus. Byenvini tout moun, nou pral pase yon bon ti tan ansanm kòm dabitid nan emisyon Tribune Sport, emisyon sa a se emisyon predireksyon ou n ap gen sa chak fen sezon yo e pou nou anonse ki sa k pral gen ye epi avan sezon yo tou pou nou konnen ki sa k pral gen paske gen 2 ekip ki pral desann nan dezyèm divizyon, gen 2 ekip k ap rete. An premyè divizyon, se vre ke genyen plizyè match amiko la, men sa poko enterese nou pou kounya. An nou pran direksyon Premier League la, fòk mwen di nou ke Arsenal se ekip ki sakre chanpyon, ankò yon fwa sezon 2025, 2026 la. Nou pral fon koudèy nan klasman sa, se te pratikman 38 joune de chanpyona, nou pral pèmèt ou gen yon lide de kisa ki te regle pandan 38 joune sa, konbyen gòl, konbyen Pas desizif oubyen kiyès ki meyè kiyès ki meyè pasè chanpyona sa e raple w kiyès ki fini meyè bitè chanpyona sa kiyès ki pral genyen pou jwe chanpyonchip e kilès tou ki pral genyen pou kapab monte an premyè divizyon an nou pati nan konsa Arsenal fini chanpyona sa avèk pratikman 85 pwen pou on diferans gòl plis 44 Nan do Arsenal genyen ekip Manchester City an genyen 78 pwen, genyen ekip City an ki li menm genyen yon diferans gòl plis 42, donk City lane dènyè se li menm ki te fè koze avèk Liverpool, ebyen genyen ekip Manchester United lan ki okipe twazyèm plas lan avèk 71 pwen pou yon diferans gòl plis 19, si nou gade nap wè ke ekip Manchester United lan jwe 38 match, Li genyen 20 match, 11 match nul e l pèdi 7. Li make 69 gòl men l pran 50 gòl, sa ki vin pèmèt ke li genyen yon diferans gòl plis 19. Nan katriyèm plas lan genyen Aston Villa ki okipe li avèk 65 pwen. Aprè 38 joune de chanpyona, Aston Villa genyen yon diferans gòl plus 7 se pratikman nou konnen l ka ou deja ke Aston Villa ke yon ekip tankou Manchester United, City, Arsenal pral gen pou kapab dispite la Ligue des Champions ensi ke Liverpool epi Liverpool li menm li okipe 5 èm plas la avèk pratikman 60 pwen nan klasman final chanpyona sa. avèk yon diferans gòl plis 10. Nan sizyèm plas la gen Bournemouth avèk pratikman 57 pwen pou yon diferans gòl plis 4. Sizyèm an disetyèm plas genyen Sunderland ki pral jwe Europa League la sezon pwochèn. Si nou sonje Sunderland se ekip ki genyen Wilson Isidor ladan l la ki ap prepare Mondyal 2026 yo avèk seleksyon ayisyèn nan. Izidor pral gen pou kapab fè koze pandan Mondyal sa. Izidor pare pou fè koze. Genyen Brighton ki okipe an di Sunderland genyen 7 èm plas avèk 54 pwen pou on diferans gòl mwen 6. Sunderland ki li menm make anviwon 13 gòl men Sunderland li menm li pran an di Sunderland li menm li pran 52 gòl. ba yon ti jan e konplike pou Sunderland. Genyen ekip Brighton nan ki okipe 8 tièm plas la avèk 53 pwen pou yon diferans gòl plis 36. Genyen Brentford ki okipe 9 vyèm plas la avèk 53 pwen, yon diferans gòl plis 3. Genyen Chelsea ki okipe 10 zyèm plas la avèk 52 pwen,

mwens 3. Katòzyèm plas Leeds United 47 pwen mwens 7. Crystal Palace 45 èm avèk pratikman yon diferans gòl mwens 15. Donk Crystal Palace ki pran anpil gòl, li pa bay anpil gòl pandan sezon sa. Nottingham Forest ap kontinye rete nan Premier League lan avèk 44 pwen ke l fini nan sèzyèm plas lan. Disetyèm plas lan se Tottenham Hotspurs ki li menm tou ap rete nan premyè divizyon ki te pase tou pwòch la pou te kapab desann an nan divizyon enferyò men Dye mèsi yo rive kanmenm kanmenm kenbe e rete nan premyè divizyon. Ekip ki desann nan divizyon enferyò sa nou ta ka rele chanpyonchip lan se Wesam 18 tièm avèk 39 pwen pou yon diferans gòl mwens 19. Genyen Burnley ki desann an dezyèm divizyon avèk 22 pwen pou yon diferans gòl mwens 37 epi Wolverhampton ekip sa nou konnen ki genyen Jean Richner Bellegarde ladan li ki desann nan Championship pou sezon kap vin la Jean Richner Bellegarde nou konnen ki ap jwe avèk oubyen ki ap prepare de preferans Mondyal 2026 yo avèk Ayiti se youn nan meyè milyo teren ke nou gen la jodi an O nivo milye teren an, an nou tann pou n konnen kisa sa pral bay Wolverhampton ki te totalize li menm sou 38 joune de chanpyona yon bagatèl de yon bagatèl de 20 pwen. Li jwe 38 match, 3 match yo genyen sèlman, yo genyen 11 match nul, yo konnen 24 defèt, yo make 27 gòl, yo ankese 68 gòl e yo gen yon diferans gòl mwens 41. Vwala an gwo se klasman final Chanpyona Dangletè ke n konnen Arsenal li menm li sakre chanpyon. An nou jete yon koudèy sou vreman ekip ki yo menm pral genyen pou jwe la Lig dè Chanpyon, ekip ki pral genyen pou jwe Opa Lig, ekip tou ki desann nan divizyon enferyò yo. Nou konnen ke Arsenal se chanpyon an tit lan, genyen ekip sa yo t pral genyen pou jwe. La Ligue des Champions la sezon pwochèn, n ap pale byen de City, Arsenal, n ap pale kanmenm de Manchester United, Aston Villa ak Liverpool, ekip sa yo pral gen pou yo kapab jwe La Ligue des Champions la sezon pwochèn. Europa League se Bournemouth, Sunderland ak Crystal Palace, se yo menm ki pral gen pou yo jwe sa nou rele Europa League lan, epi ekip ki pral gen pou jwe Faz preliminè Konferans Lig yo, se yon ekip tankou Brighton ki li menm pral gen pou jwe Konferans Lig. Epi si ou ap fon koudèy rapid vit nan ekip ki desann nan dezyèm divizyon, jan n sot di l talè an, se West Ham genyen tou Burnley epi Wolverhampton. Ekip sa yo ap desann nan dezyèm divizyon, sa vle di sezon 2026, 2027. Nou p ap wè yo an premyè divizyon apati de sezon k ap vini la, men yo kapab retounen fè sifas sezon 2026, an di sezon 2027, 2028, se sa pral depan de kisa yo regle nan Championship la. Kisa ki te genyen an gwo, kantite match ki jwe nan chanpyona sa, kantite karton ki bay, karton wouj, karton jón, e kantite gòl ki fèt nan vgeman chanpyona sa a, kantite viktwa ki fèt tou pandan chanpyona sa a, e genyen 380 match ki dispite dan lansanm. Lè w di 380 match, se kanmenm enòm. 380 match, se vre ke genyen de match ki an reta, men Yo anrejistre li 38 joune de chanpyona. Fòk mwen di nou ke genyen yon bagatèl de 1045 bi pa match, swa yon mwayèn de 2 pwen 5 bi pa match, donk se te enòm pou Premyè Lig lan avèk anpil gòl, 145 bi pa match, e nou ta ka di 145 bi nan ansanm sezon an. Se te super enteresan pou nou te ka gade nòmalman ekip yo nan Premier League lan kap souke kò yo seryezman nan Premier League lan. E pi an tèm de carton jaune, fòk mwen di nou ke genyen pratikman 1437. karton jòn ki bay, sou an mwayèn de 3 pwen 78 karton jòn par match, se te enòm kan menm, e an chanpyona ki si koryas, an chanpyona ki si difisil, e dayè nou wè se avan dènyè joune an ke Arsenal konnen l chanpyon, paske te gen City ki tap challenge li apre match nou City an.

Kanton wouj, Pan match viktwa domisil kòman sa te ye, te genyen 162 viktwa ki te fèt a domisil, se a di viktwa ki fèt avèk klèb yo ki lakay yo, yo gen yon pousantaj de 43 pousan de viktwa a domisil, viktwa a leksteryò se te 114, men si n ap gade tandans lan, n ap wè genyen anpil viktwa ki fèt a domisil, se a di ekip yo lè yo te lakay yo, Yo te plizoumwen regilye, yo te bay de randman enteresan pandan pandan match foutbòl sa yo. Kite m di nou aswè a 9 è n ap genyen n ap gen Tribune Sport, nou konn sa deja. La a se moman pou n fè ti pale de Première Ligue lan, sou sezon Première Ligue lan gade chif yo, gade kèk statistik nan sezon 2025, 2026 lan. Aswè a m panse ke n ap gen pou n pale anpil koze sou match Ayiti an Ayiti ap gen pou jwe a konte de 7 è 30 kontre Nouvèl Zeland nan match amikal ke nou genyen pou nou kapab prepare nou pou mondyal 2026 yo. Genyen match nul, ototal te gen 104 match nul nan sezon sa a nan Premyè Lig lan pou yon pousantaj de 27 pousan de match nul. Te genyen kanmenm pa mal de match nul, genyen skò ki te pi frekan se te 1 a 1 Nan pratikman 44 e 47 tièm segond yo, sètadi 47 segond yo, sètadi genyen majorite match foutbòl ki te gen nan Premyè Lig la, yo te toujou nan 47 premyè segond yo genyen 2 match nul 1 a 1, match lan te gentan genyen 2 gòl, sa a se skò ki te pi frekan pandan dewoulman Konpetisyon an nòmalman pou sezon 2025, 2026 lan. Genyen match ki te gen plis gòl se te Fulham ak Manchester City pandan sezon sa nan Premier League lan, se te gen 9 gòl, se te ekip City an. ki te genyen match foutbòl sa. Meyè bitè chanpyona a pou sezon 2025, 2026 la nou tout konnen l deja oubyen banm raple nou li se te Erling Bro Haaland avèk 27 reyalizasyon. Gadyen dbu an se te David Raya se li menm ki fini meyè gadyen dbu epi jwè ki gen plis katon jòn se te James Garner.

nan dewoulman sezon 2025-2026 la nan Premier League la. Nan koze penalti, genyen 77 gòl ki te make sou penalti nan 1045 match ki te make, e ki te vreman e ki te 1045 gòl ki te make, genyen 580 nan gòl yo ki te make a domisil e te genyen 465 ki te make aleksteryò nan sezon sa nan Première Ligue lan kite mwen diw ke te genyen 2 pwen 75 bi pa match pske te genyen 1045 gòl ki make epi bi a domisil se te 580 pou yon mwayèn de 1 pwen 53 bi pa match nan koze gòl aleksteryò 465 gòl aleksteryò e sou penalti te genyen 77 An la a se ansanm de estatistik ki te genyen pou sezon sa. Trentwityèm joune an, meyò 11 ki te figire nan Premier League lan selon sa nou genyen sou zye nou la, te genyen nan gòl lan yon nèg tankou Lemans, nan defans lan te genyen Luc ak Issa Diop ki se jwè Fulham, agoch te genyen Patrick Dorgu ki se jwè Manchester United, Genyen Trent Hummer ki li menm se te arye lateral dwa, misye ap evolye anndan ekip Sunderland lan, epi genyen Gibbs, Bruno Fernandes ak Joao Palhinha, 3 mesye sa yo te retwouve yo nan mitan tèren ekip tip 38 èm jounen an, genyen devan an Jarrod Bowen, Ollie Watkins epi Tati Castalla ki li menm vreman e vreman Castilla ki li menm vreman Castellanos ki li menm vreman te fini nan klasman pi bon jwè oubyen pi bon 11 ki te genyen pou sezon 2025, 2026 nan kad 38 èm joune. chanpyona anglè a. Nou pral gen pou n kapab jete yon koudèy sou vrèman sa ki te pase oubyen n ta ka di de preferans lis top 5 meyè bitè ou meyè pasè chanpyona sa a pou n kapab klotire ribrik kote n ap gen pou n fè sa chak sezon, gade ansanm chif ki te genyen sou sezon yo epi anonse sezon yo kòman l prale paske semèn sa a se pratikman dènyè semèn Pou nou rete nan aktyalite yo o nivo klèb, se pral koze lig dè chanp an di koze koup di mond, anplis de sa nou konnen ke n genyen tribin 26 k ap rive jwenn nou la a pati de 7 è nan aswè. Banm raple w ke demen si Dye ve n ap genyen pou nou kapab pran direksyon peyi Lespay, an nan nou pral genyen pou nou ale an Espay demen si Dye ve. Pou n kapab pèmèt ou gen yon ide de kisa ki te pase an Espay, epi nap gen pou nou ale nan Bundesliga a, byen sûr nap fè ti tou dorizon pou n tonbe nan Ligue 1 an, epi nan Serie A Italienne nan, pwiske nou bay tèt nou misyon sa a pandan sezon sa a pou nou fè ti toune sa a. An nou gade rapid vit klasman meyè bitè yo lan, jan nou te di l talè an, Erling Boiland se te 27 gòl pou 35 match ke l dispite avèk City pandan sezon sa, swa yon mwayèn de 0 pwen 77 bi pa match. Genyen Igor Thiago ki li menm te make 22 gòl pandan sezon sa, swa yon mwayèn de 0 pwen 58 bi pa match. Genyen Semenyo ki te make 17 gòl, Semenyo nou konnen ki se jwè yon ekip tankou Manchester City, ki li menm te make 17 gòl pou 37 match ke li te dispite, swa yon mwayèn de 0 pwen.

Minit. Bi sou penalite se Hugo Thiago ki make 8 gòl sou penaliti, sou yon mwayèn de ou byen yon pousantaj de 89 pousan de gòl li yo ki te make sou penalite. Cole Palmer make 5 bi sou penalite, sou yon mwayèn de ann di yon pousantaj de 83 pousan. Epi Bruno Fernandes 4 bi sou penaliti, sou yon mwayèn de 67 pousan nan 35 match ke misye dispite. pandan sezon sa. An nou kapab gade moun ki make plis penalti pandan sezon sa. Se Dani Welbeck ki make 2 penalti, sou yon mwayèn de 67 pousan. Genyen Bruno Fernandes ki rate 2 tou pou 35 match ke l dispite sou yon mwayèn de 33 pousan. Genyen tou Kevin. ki li menm rate yon penalti. Meyè gadyen de but sou sezon sa se yon nèg tankou David Raya. Mesye ankese 26 gòl pou 37 match swa yon mwayèn de 0 pwen 70 but par match. Genyen Donnarumma se 29 gòl epi Verbruggen ki ankese 46 gòl. Misye se jwè Brighton.

Desif sou sezon sa, dayè misye fè misye mete yon rekò nan chanpyona a, vini premye jwè nan tout istwa Premier League lan ki livre 21 pas desizif sou yon sèl edisyon de chanpyona. Nan do l, gen Ryan Shaqiri ki livre 12 pas pou 33 match ke l dispite, Jordan Bowen livre li menm tou 11 pas pou 38 match ke l dispite. Match jwè ki dispite plis match pandan sezon sa a se Virgil van Dijk ki dispite 38 match, misye fèmen sezon l 38 match, genyen tou Jordan Pickford ki li menm tou fèmen sezon l 38 match, genyen Vertonghen ki li menm tou fèmen sezon sa a, se pratikman 38 match men gen anpil jwè w la ki jwe 38 match nan chanpyona pou sezon sa a,

ki sakre chanpyon epi City fini dezyèm, nou gad ekip ki pral jwe la Ligue des Champions la sezon pwochèn, ekip ki prale nan Conference League, ekip ki desann nan dezyèm divizyon, mwen te kontan ansanm avèk ou, nap kontinye seri videyo sa yo, emisyon sa yo, nap gen randevou ak ou demen si Dye ve pou yon lòt pi bèl parèt emisyon Tribune Sport, statistik sou sezon yo nan chanpyona yo avèk toujou byen sur zanmi ou. Wadly P ti koul pa gen pa gen dout nan sa non e nou kap renmen kontinye enfòme w mwen renmen w anpil sonje ke li enpòtan si wap bwè pou pa kondwi e si wap kondwi tou pou pa bwè paske lavi li menm se yon kado ki donk li enpòtan pou kapab prezève kado sa pa bliye san sipò w nou pap kapab rive twò lwen avèk travay sa nou mande w pou kapab ede nou pataje li like li ak kòmante l pou nou kapab ale pi lwen ke possible san ou menm pa genyen tribune sport epi banm ankouraje w ale kounya sou youtube tape roi de petit cool nan pou kapab abone epi aktive klòch notifikasyon pou kapab kontinye kontribiye nan avansman travay sa merci tout moun nap rekwaze aswè a konte de 9 è pou yon lòt nimewo emisyon tribune sport mwen renmen nou anpil an nou chape pou nou nan.